Hi YouTube! Jodi an mwen pral fè soup joumou, konnen premye janvye sou nou la, nou menm ayisyen fòk nou bwè ti soup joumou nou. Mwen pa konnen si nou konn istwa soup joumou kote nou jwenn li, bon map bann ou yon ti brèf Lan istwa soup joumou an, soup joumou, lontan lè esklav yo te Ayiti, kolon franse yo, yo te konn bwè soup joumou, se te yon delikasil te ye pou yo. So, nou menm esklav nou pa t gen dwa a soup joumou, nou te konn gade yo k ap bwè li but nou pa t gen dwa avèk sa. So, lè nou pran edepandans nou, premye janvye 1804, Nou deside pou nou fè swiv soup joumou an pou nou bwè paske se sa yo te prive nou de li. Se sa k fè tout Ayisyen, nenpòt kote yo ye nan lemond, depi ou wè 31 desanm rive, minui tapan, soup yo gentan fèt, yo kòmanse ap bwè soup joumou tout jounen premye janvye an, y ap bwè soup joumou yo, dèfwa yo konn akonpanye l avèk yon ti diri blan. Kounye a, pou engredyan, Sa mwen gen la mwen gen vyann mwen kap marinen son ti vyann bèf mwen gen yon ke bèf avèk lòt moso vyann ladan ou konnen nap fè soup nou toujou vle poul gon ti zo ladan nou gen dwa pran ti zo kou ti zo ki gen mwèl zo ki pa di nou gen chou mwen gen ten pèsi mwen gen lay mwen gen yon bon ti kou lay paske mwen renmen lay nan manje mwen. Kawòt, navè, mwen gen pwawo, se pa se pa siv, gen moun ki konn achte siv lan, yo rele l pwawo tou, but pwawo. Gen pwavon, joumou, e pa squash. Gen pumpkin, gen joumou. Se pa popken. Joumou. Epi mwen gen ti malanga mwen, nou konnen malanga mazon bèl non, pòm de tè, seleri, but si nou Ayiti nou gen bon seleri Ayiti. Bò isit lan m pa jwenn bon seleri nou gen Ayiti an pou fè soup lan byen santi bon bagay sa yo. Mwen oblije pran seleri sa a avèk makaroni. Epi nou gen dwa mete ti vèmisèl ladan tou si nou genyen. Epi nou konnen sèl, pwav, Sa se ti epis an poud mwen, magi an poud mwen li ye. Vyann nan li menm li marine avèk epis ayisyen. Nou konnen nou blende lay, pwawo, pwavron. Nou mete ti sitron nou, sèl, pwav, piman nou. Tout bagay sa yo blende ladan. pèsi, ten, jiwòf tout blende epi Nou mete li Lan vyann nan, vyann map marine la depi yè li te lan frijidè m te retirel depi maten poul ka room tanperati so Mwen pral kale tout bagay poum rache yo m pral mete vyann nan lan dife Epi pou n kòmanse soup lan paske minui prèske rive sou mwen la, li gentan 8 è. Yes um joumou m fin bouyi so mwen pral blende l kounye an la, ou konnen m gentan prepare tout bagay, jan m te montre nou anvan kounye an m gentan prepare, sa se pòm de tè lan avèk um nou genyen

la se chou an epi pwavon mwen vyann mwen gentan kuit timoun sa se vyann nan pou m mete ladan nou konnen se apa nou fè vyann nan epi pou nou mete li lan soup lan an dènye paske nou pa vle pou nal mete l lan dlo an epi kounye an tout nanm vyann nan sòti ladan lè nap manje li pou vyann nan san gou kounye an mwen pral blende joumou an Si nou gen hand blender, nou gen dwa tou blende l dan bon m nan avèk hand blender nou. But hand blender mwen an li gate, li pa bon. So m ap use blender sa. M ap blende. Pran menm dlo l te bouyi a. Nan dlo l te bouyi a, se sèlman yon ti sèl sèlman m te mete nan dlo an, pa gen anyen ladan ankò. Paske avèk lay, m te mete enpe lay ladan pou l bouyi. Paske tout lòt epis la, li nan vyann nan avèk nou gen epis ki nan. Ki la bouke a nou pral mete lè nou fini. Kounye a, sa m pral fè, m pral blende sa, epi apre sa m ap montre nou li a ki sa l sanble. Ok, I finish with this. Nou wè mwen fin blende joumou an. Men a ki sa l sanble. Kounye a li gen, li sou dife la. Sa m pral fè, m pral mete viv yo ladan. Paske nou konnen viv yo ap pran yon ti tan pou yo kuit. M pral mete l ladan. Vwala. Kounye an. M pa p mete bè ladan paske m te mete bè an nan vyann nan deja. Pou li kuit. An m goute sèl la pou mwen. Humm li manke. Byen ke m konnen vyann nan gen ti sèl wi but map mete yon ti sèl. Lè m mete sèl lan sou do kiyè lan li pèmèt mwen kontwole ki mezi map mete lan bon m nan epi tou li banm lès traka tou paske lè li lè m mete l anndan li mouye epi sèl la gon ti jan l kole ladan. Li pran tan poul soti so nan dèyè a li soti pi byen. Yam mete ti sèl sa a ladan. Viv mwen ap bouyi. Map kouvri li. So, sa se pwavon, nou konnen. Ou mete ti pwavon wouj, men mwen men pwavon wouj a, pwavon vè a la ladan. Soup la deja joun, si m mete pwavon joun nan, li pap parèt. So, wouj la a vè a lan jous pou fè kontras la. E pi nou gen kawòt la ki joun ki va la ladan de tout fason. Vwala, m pa bezwen l twò piti tou. Pase m vle lè m fini pou m wè yo la la. Gen moun ki konn koupe yo pi piti bòt mwen men m pa vle l twò piti a. So sa se bouke gani mwen. Ladan mwen genyen ten avèk pèsi. So, l ale ladan pou l ba l flavor. Nou wè ke mwen pa mete yon piman bouk bouyi ladan. Mwen te deja blende piman an nan epis vyann nan. So vyann mwen gen bon ti piman byen pike. So sòs vyann nan otomatikman m vide l nan sa li pral bay soup lan piman epi tout e aroma piman an deja lan vyann nan deja li pral transpòte lan sa m pa bezwen mete yon lòt piman ladan ankò. But nou gen dwa mete piman an nou menm jis pou pou aroma. Lè nap mete li m ta konseye nou pa pete l. Paske e pa tout moun ki manje anpil piman, nou gen dwa gon moun ki pase lakay nou si nap bal on bòl, nou pa vle pou moun nan pa ka manjel paske li twò pike. Bon, si nou pa gen pwoblèm a piman, nou gen dwa fè li, se jis yon kesyon de test. So, jan mwen te di nou an, mwen te ban nou istwa soup joumou an deja. Lan kòmansman video an mwen te ban nou istwa sou joumou an e joumou se yon bagay ki gen anpil vitamin ladan si nou te ka manje li e nou pa bezwen tann se premye janvye nap fè yon soup pou nou fè soup joumou an nou gen dwa fè yon ti soup chak dimanch maten nou bwè lè nou sot legliz epi Djou gen chou an ki plen vitamin tout men yon sèl bagay nou konnen chou ap fè nou pete but chou li trè bon pou sante nou li ede nou pèdi pwa tou moun ki bezwen pèdi pwa yo avèk grenn joumou an timoun pa jete grenn joumou non. Paske si n al nan makèt la na p wè y ap vann grenn joumou byen chè. Ti sachè a, yo toast li avèk ti sèl, yo vann li byen chè, yo gendwa menm toast li avèk honey. Li gen anpil vitamin ladan, anpil mineral ladan ki bon pou nou. So, mwen menm mwen konsève grenn joumou mwen, mwen gen la. Mwen prale, mwen pral retire grenn yo lan sa epi pou m griye yo m pral griye yo avèk ti map fè 2 pati map griye yon pati avèk sèl epi lòt lan map mete ti honey sou li ti brown sugar m griye li m mete avèk ti oatmeal fè ti granola Humm lè konsa ou mix li avèk lòt ti oatmeal ti lòt nut ou gen dwa mete nan ti ziplock bag ou bay timoun yo pou snack li trè bon pou nou li gen anpil vitamin jan mwen di an so chè lè nap achte bagay pou nou manje chèche konnen kisa nap achte kisa ki bon pou nou paske epa tout manje kala tout moun e manje nou wè la Se bagay ki trè, trè bagay, ki trè e afekte nou. Pòm de tè lan, nou wè la, li trè bon pou nou. Tankou yo konn di konsa lè ou gon moun ki pa ka pran pwa ki mèg, ou ba l manje anpil mash poteto, ba l manje anpil pòm de tè paske li gon amidon ladan ki anfle w. Men amidon lan pòm de tè li pa sèlman bon pou anfle moun. Kankou li bon pou ride, Li bon pou eklèsi po, tou gen dwa gen tach sou po ou oubyen sou ou wè ou kòmanse gen ti rid bò zye ou, ou gen dwa sèvi avèl. Kòman ou sèvi avèk e pòm de tè lan pou po an, ou pran on pòm de tè avèk on sitwon vè, ou blenndel oubyen si ou gen jousè, ou metel lan jousè an, men ou kale pòm de tè lan anvan, ou lavel ou kale li, ou blennde l avèk sitwon an, Si sitwon an gen grenn ou retire grenn nan ladan ou blendel ak tout po sitwon an. Epi kounye a ou pran ou pran ju pòm de tè sa ou kitel poze. Kounye a lèl poze ou wèl gon ti dlo anlè epi amidon an vin poze pa anba. Se amidon sa ou pran ou pasel nan figi ou fon mas. Lè wap pasel nan figi w lan ou pase li de enteryè lan Pou sòti deyò. Ou pase l de anndan sòti deyò. Sa vle di ou pran tout rid, tout pli yo, ou pase yo, ou fè yo vin konsa pa dèyè, ou desann yo dèyè zòrèy ou, konsa, ou desann yo konsa, ou bagay yo. Si kou ou gen rid tou, ou pa pran kou an pou w fè l desann nan, kou an ou fè l monte konsa. avèk li. Ou kite l nan figi ou pou yon 15, 20 minit anvan w al benyen, epi apre sa w lave l. Lè w fin lave figi ou kounye a, ou gen dwa pran yon ti myèl tou piti, ou pran li, ou pase l nan figi ou pou moisturize figi ou. Konsa tou ou gen dwa, lè w ap pase lotion sou kò ou, Ou gen dwa pran on ti myèl ou mete lan lochonn nan ou pase sou kò paske nou konnen myèl la li menm li gen anpil vitamin ladan. Bon, m kwè m pale twòp de bagay sa e pa kou bwote m ap fè avè nou se soup lan m ap montre nou fè. So mwen gen viv yo k ap bouyi la a. Y ap y ap bouyi la a. Kounye an sa m pral fè, bon m rense men m paske m ta plen figi m e tou sa. So, jòt lave men mwen, paske menm te lan vizaj mwen e tou. M pral mete chou an ladan. Mwen pap mete. Kawòt lan yèt pou tèt kisa paske mwen pa vle pou kawòt mwen twò kuit paske nou konnen viv la pwan ti tan li menm donk m pa vle kawòt mwen twò kuit so map mete li lè viv la prèske fin bon lèl prèske fin bon e lès map mete kawòt la. Gen moun ki renmen lè soup yo epè epè men men m pa renmen lè soup mwen epè mwen renmen lè m gen ju soup lan pou m ap bwè. So n ap kite viv lan kuit epi Lèl fin lèl like mwatye kuit then map montre nou banm mete ti fèy nou konnen lè nou achte seleri seleri blan kon di moun yo epa seleri pa nou an li gen ti fèy sa nan kè seleri an so sa se ti fèy sa ke mwen te kolekte nan pakè seleri an paske mwen fin chap bout seleri yo Kounye a sa tij seleri an, sa se ti fèy yo. Mwen t mete bouyi, m pral fè yon bouke avèk li tou. M te bliye pou m te mare l lan bouke gani an m te fè a. M pral fè yon bouke avèk li pou m mete bouyi ladan. Ok timoun, nou gen viv lan, viv yo ki tap bouyi la, gonfyo. Kounye an sa nou pral fè, nou pral mete makaroni an la dan. Ou gen dwa mete ni makaroni, ni vèmisèl la dan. So, mwen mwen mwen pa jwenn vèmisèl. Bò kote m nan, m pa mete vèmisèl, m ap sèlman mete makawoni an ladan. Ou pa bezwen mete twòp makawoni. Tou depan de ki kantite soup n ap fè, men yon bwat la sifi pou soup m ap fè a. Paske nou konnen makawoni an li menm menm nan, li gen starch ladan. Li pral bro e e bwè lan dlo soup lan. E mwen menm m pa vle pou soup mwen an twò pwès. Mwen fini tou make sure nou pase kiyè nou lan ba chodyè nou tou depan lan lan ki kalite bonm, ki kalite chodyè n ap fè soup lan. Make sure nou pase kiyè ladan pou l pa kole. Paske nou pa bezwen soup lan fè graten. Ahh. Ok mwen gen yon bagay pou mwen di nou timoun. Tan map tann sa a fon ti bouyi avan m mete bay sa yo ladan. Kite li. Mwen gen yon bagay pou m di nou. Nou wè sa a? Sa a se diri peyi li ye. Diri e.

Esans mant, wonm babankou avèk diri pey. Kisa mwen pral fè avèk sa? Se pa manje m pral fè avè l. Mwen gen yon, kòm nou konnen se yon nouvèl ane. So map vini avèk sa. Mwen apresye nou anpil deske nou komante anba ti video mwen yo, nou like, nou pazerev anba ti video yo. So map presye sa anpil. Mwen gen yon bagay ke ma fè, tande byen timoun. Ok. Rive 15 janvye, nan mitan mwa, moun ki share videyo sa a, nou share videyo sa a, nou fè zanmi nou subscribe. Epi like video an epi zanmi nou an ke nou fè subscribe sou video an epi nou fè like video an make sure nou di zanmi sa komante anba video an mete non nou nap tande byen pou zanmi an mete non nou pou li di Daphné se Marjorie ki te voye m vin gade video w lan kounyeya mwen menm sa map fè le 15 janvier mwen pwale lan video an mwen pwal chwazi 3 ganyan so yon moun ap gen diri an. Tout diri sa e nou konn diri peyi vann chè anpil wi nou nap gen diri an yon lòt moun ap genyen wonm nan but moun kap genyen wonm nan make sure kel gen 21 nan pou mwen silvouplè m pa vle lòt pwoblèm avèk leta isit so yon moun ap genyen wonm nan epi yon lòt moun ap genyen esans lan so le 15 map fè konnen Kiyes 3 moun sa yo ki genyen. So 3 moun ki gen plus moun ki mete non yo ki di se yo menm ki te refere yo. So 3 moun sa yo map fè yo konnen ok ou genyen moun ki gen plus lan lap genyen chwa anvan. So moun ki gen plus moun plus vwa a lap chwazi lèl fin chwazi lè se moun ki gen plus lan pran diri an kounye a ap rete 2 sa lòt 2 moun yo moun dezyèm moun nan lap chwazi epi sa kap rete an lap pou twazyèm moun nan so timoun make sure nou pataje avèk zanmi nou avèk fanmi nou Di yo like video a, subscribe epi kòmante di se nou menm ki voye yo vin gade video a epi kounye a la le 15 nap genyen prize la. So sa se kado pam a nou menm pou nouvèl ane sa. Bon banm pase yon lòt kiyè anba bonm nan. Paske nou pa vle pou l koule. Paske lè n ap fè soup joumou, se tankou yon ti bebe. Fòk nou bere li, fòk nou dòlote li, fòk nou karese li. Wè m te fon ti kite l la pou m di nou sa l gentan te kòmanse ap kole. Pase bonm sa yo se pa e bay la yo ye. Se pa non stik, non stik bonm mwen an li twò piti. So banm tcheke viv lan pou mwen. nan ki pozisyon ke li ye. So, sa a kuit. Ya, um, nave a bezwen fon ti kuit plus. Mwen fon ti bese du fem. So, wap kite l fin kuit. Li pap pran pil tan. Map kitel fin kuit epi lèl fini poum mete sa yo ladan avèk vyann nan epi depi sa ladan dife an gen dwa al sou very very low epi dat sèt paske sa se yon tèlman chalè lap bezwen pou li menm poul kuit. Ohh timoun nou wè jan soup lan bèl lap bouyi la byen bouyi So kounye a map ajoute nou sonje nan bòl sa mwen te genyen mwen genyen kawòt um, seleri, pwawo ladan. So map mete yo kounye a paske viv yo fin kuit makawoni an kuit. So map sèlman ajoute sa yo ladan kounye a la. Epi map pase yon kiyè. Gade jan l gen bèl koulè. M ap pase kiyè a ladan la kounya. M pa vle, nou pa p kite kawòt nou twò kwit. Pase m pa tèlman, m pa renmen lè kawòt mwen mouchi mouchi. M ap pase yon ti kiyè a ladan. M ap kite kawòt lan fon ti fennen tou piti. E pi lè l fin fennen. Nou konnen vyann nan se a la dènyè minit pou nou nap mete vyann nan nan soup lan. Paske nou pa vle vyann nan al tranpe twòp ladan. Kon lè kawòt lan fon ti fennen tou piti, kounye a nap mete vyann nan avèk avèk pwavwon an. Ok kounye an tout bagay yo fin kuit la dan. So sa m bral fè, m bral mete, paske m pa vle pou kawòt mwen twò kuit. So e sa fè m te mete l an dènye. Alò, li pa fin dènye nèt paske sa k pral an dènye a se vyann nan avèk pwavon an. So. Mwen pral mete vyann mwen kounye a la. Sa a se zo oxtail la. Mete vyann nan an dènye pou epis la ka toujou rete ladan. Kounye a la.

Byen melanje li pou sos la kounye a ale lan tout li. Kounye a sa m pral fè. M konnen m gen rès kras soup lan ki nan chodyè a. M te mete yon ti dlo bouyi paske sa li bezwen yon ti dlo tou. M te mete yon ti dlo bouyi. M pral pase ti dlo a nan sa pou m ka mete l ladan. Epi m pa konn sa m pral fè avèk tout bòl soup sa a non. Paske m te di m pa t ap fè anpil soup. But, I don't know. M pa ka fè manje piti. Se m menm ki gen pwoblèm nan. M pa janm ka fè yon ti manje piti mezi pou nou manje. M toujou fè yon pakèt manje epi apre sa rès la rete. Apre m toujou ap priye pou gen yon moun ki pase. Pou pou m ka bay la manje an but I don't know what I'm gonna do with it pase lè n fin ooh the bowl is hot kounye a m ap jis pran rès sòs la k te nan sa a mete ti dlo bouyi an Aw a mete dlo fret la dan pou manje w pa gen gou dlo fret. So. Kon sa m gen la. Sa a pi long. So m chanje l. Ok. So timoun men soup lan. Soup lan fini. Fok m gade m wè dènye gou an. Yap. Li gen bon sèl. Yon bon ti piman. Ay m te di m te mete piman bouyi, m te blende piman nan epis vyann nan. So l gen yon bon ti piman, bon ti sèl. Kounya soup la fini. So nou sonje sa m te di nou timoun pou giveaway m ap fè a. Mwen te di nou ke m ape m ap bay yon boutèy yon boutèy wonm, yon ti konntenè plen diri peyi, diri ee kòman yo rele diri sa a, diri madan Gougous, diri Latibonit, yon boutèy esans mant, so Nap di zanmi nou vin anba video sa pa lot video video sa paske m pap ka al nan lot video pou m al monite yon pakèt video yon sèl video a lap pi bon pou mwen nap vini anba video sa nap like subscribe epi make sure ke yo komante pou yo di ke se nou menm ki voye yo paske le 15 si Dieu veut mwen prale anba Mwen pwal gade poum wè 3 moun ki gen plus vote yo, plus moun ki ekri non yo, se 3 moun sa yo map chwazi epi map bay prize yo. So nap gen chwa pou nou pran premye moun nan ap gen first choice, dezyèm moun nan epi twazyèm moun nan. So guys soup lan preske fini la map kitel ou konnen m sot ajoute yon ti dlo yon ti dlo cho ladan so li bouyi bon m mete yon ti kal yon ti bol pase lè soup fèt ou pa fèt pou kitel chita nan dife pou pa goute hehe m mete lan bol la pou montre nou. A kisa l sanble timoun? Ok. So. Pa mete twòp. Paske konnen lannuit. Make sure m pran ti moso lan tout viv yo.

Paraparapa papapa So timoun men soup lan So sa map di nou map di nou Happy new year Happy independence day my Haitian people And uh Make sure nou selebre byen Make sure ke nou fè prudans nan lari an Piga nal bwè tou. Trop Piga nal bwè twop alkol fè prudans lan lari an nou konnen gen anpil moun deyò a kap kondwi kankou moun fou kap bwè menm si nou menm nou pap bwè so fè atansyon veye pou tèt nou veye pou yo lè nap kondwi epi enjoy soup joumou nou enjoy freedom nou ke zansèt nou yo te goumen pou te ban nou